Fanatik Ayibo Sport yo, sa fè m anpil plezi ke m avè nou jodi a, pwiske yè m pa t la, men travay la te byen fèt, m t ap gade. Kòm dabitid, fò m mete sa dèyè li. M espere ke nou tout anfòm. Jodi an se dènye joune premye match yo. Nan koup dewòp la nou wè tout ekip nèt se sof le gran Cristiano Ronaldo ke nou poko wè nou pral wè talè konsa men Kevin gade m pase m di le gran Cristiano Ronaldo e moun yo Cristiano Ronaldo ap tann epa Portugal non papa m espere ke tout moun anfòm nou pral fè tan ansanm nou sot gade yon bon match ant la Turquie avèk la Georgie la vrèman yon bon match match a fini 2 a 1 nan 3 a 1 ou di gwo gòl ki fèt nan fen match la ok ok ok ou gen rezon
match a fini 3 a 1 Men twazyèm gòl la pa konte. Nan avantaje ekip La Turquie a. Nou pral debrife match la pou ou epi nan pral pale de match ki pral gen talè la ant Portugal avèk ekip Repiblik Tchèk la. Nou 5 sou plato a. E bò kote m nan la gen 2 nèg, Kervens avèk Rico. Epi madam Bertini. M sot ak ap fon bèf chen la nan sport mania. Epi ral. Sa m wè fak ti distans li. Ral fè. Tout rega pral sou li.
Rico anfom? Bonswa Roody, bonswa tout moun. Nou kontan pou nou la. Jan ralph di l lan. E nou wè anpil boul. Donk nap ret tann, nap pare nou pou Portugal avèk Repblik Tchèk. Bètini.
Menm mouch pa vle wè w. E pa mwen k pa vle wè w non.
Mesye m salye nou e tout zanmi yo. Nou kontan la. Kevens ou anfòm?
Bonswa Roody, bonswa tout moun, bonswa tout fanatik AyiboSport yo. Nou byen kontan la avè nou pou emisyon jodi a. Ou konn zafè pa m wi, m pa ka gen avè w. Mesye nou gade jan Raph di l lan, nou wè 22 lan 24 ekip lan, genyen de desepsyon, men genyen de satisfaksyon tou. Tan sou le plan kolektif. Ke sou le plan endividyèl, lan ekip, mwen panse se de ekip ki fè pi fò enpresyon yo, nou gen ta pa vle dakò avèm, men se Lalmay avèk Woumani. Wi.
Woumani paske se pa li nou ta prèt tann. Wi.
E Woumani etone moun. Wi. Paske nou pa, nou pa, ou gen kèk tan ou ka di ke ou sou 10 ou 15 dènyè zane yo, ou pa konn ki sa, kote fout, ou pou sitye foutbòl Woumen an. Non, wap di ki 10 a 15 dènyè, depi an 2000 yo pa tisipe nan konpetisyon entènasyonal.

Gen desepsyon tou, mwen menm Langletè malgre l genyen son desepsyon. Finalman Southgate montre ke l pa kapab jere ekip sa. Pase misye misye nan yon metòd de tatonman jiska prezan apre 8 an nan tèt yon ekip. Li pa nòmal. E apre 8 an nan tèt yon ekip, ou sipoze konn tout jwè yo pou konnen ki kote jwè a pi alèz, ki jan pou fè ekip la jwe. Ou pa janm konn sa Langletè ap jwe. Ou konn sa k pi di nan Angletè a se ke misye mete yon sistèm an plas kote ke menm menm meyè talan ki t ap briye pandan tout sezon an pa ka eksprime yo. Se sa k di a. Se lè w lè w wè w gen yon grenn jwè ou de jwè ou twa jwè ki pa ka ki pa ka jwe byen la w ka men ka di se yon defayans endividyèl. Men lè w gen sèt uit jwè k ap jwe mal. Loud ou son problem sistemik. Sistem nan kouman yon. E se la ba la diya. Se ke msye gen zam yo nan menl men msye pa akit manje ya. Engredyen yo la msye pa akit manje ya. Ya sistem nan bon men. Nou met fèl jen ap fèl la nan antre soti pase mpa wèl nan ba moun la pawòl. Ou wèl bat kòl, tèlman l bat kòl lal mete Alexander Arnold. Paske Arnold deja kòm lateral Li trè fèb. Men kounya ou paka al metel nan doupivo. Asire ekilib la bay pwoblèm. E pa kòmsi son. Mwen wè sa lap chèche a wi. Sa lap chèche. Lap chèche on rejista poul ka mize sou transmisyon long Alexander Arnold la de fason pou li sote zone de pressing nan oubyen kase ligne yo. un peu à la Croust nan Almay. Men pwoblèm ki vin genyen se ke Arnold Arnold pandan ke ou li gen li gen zam teknik sa a pou li pou sote zòn de pressing nan e pou li e jwenn ekstrèm yo men li pa ka vire ekip la byen e pwi lè ekip la pèdi balon li pa gen pozisyònman pou l kenbe ekilib la. Men vwala banm di w banm di w Declan Rice nou tout dakò Si gon gwo acha Arsenal fè se de Declan Rice poukisa ou pa bay Declan Rice yon 5 yon veritab medyan defansif epi ou ba li poul vire ekip la. A note ke ekip ki fè final avèk Kalvin Phillips epi Declan Rice se Kalvin Phillips ki tap chase balon an veritab medyan defansif epi Declan Rice e jodi a Declan Rice nan sa wap pale la li pran dimansyon wi se pa Rodri men nan mete ekip fas o je. Nan oryante jwèt la, vle di sans de l'orientation du jeu, li genyen l. Li gen sans òganizasyon an. Poukisa w al chèche yon jwè ki pa p ba l epesè, anplis, se pa menm dimansyon entèlijans de jeu pou òganizasyon jwèt la. E pa sèl jwè ki ò de pozisyon, pa egzanp Trippier a, poukisa w fòse Trippier jwe lateral goch pandan ke pye goch li pa bon? Alò, se menm bagay la. Lè ou di remete an kesyon kapasite reyèl Guy Southgate la, paske menm si odepa ou gon sistèm de je, sa vle di misye ou mete ekip ou, ou bay de pozisyon jisteman a jwè ou yo, men nan match lan li pral bokou plis taktik. Paske taktik la kanmenm se ki repons spontane ke ou ka bay nan match la, an fonksyon de advèsè lan. an fonksyon de sitiyasyon de je yo. Donk si o depa ou gon fòmasyon, ou gon sistèm ou wè ki pap mache paske eleman ke w mete pa rapò avèk sa w te vle a pa reponn tankou Alexander Arnold ki pèdi nenpòt 10 balon. Donk fòk misye te fè ajisteman nesesè yo, reyajiste ekip la. Pou ekip lan te kapab jwenn yon meyè posesyon bal, yon meyè sikilasyon bal. Si misye vle jwe avèk Trent tout bon vre, pou l pwofite de kalite pas Trent lan, mwen kwè ke fòk li pase a 3 dèyè a e mete Trent piston kareman. E lè sa l ap desann Walker kòm aryè santral dwa.
Jan Guardiola fè l la. Youn nan pwoblèm Guerre Southgate. Apre 8 an jisteman nou mansyone nan nan tèt ekip sa, ou prèske pa ka di nan ki kouran li enskri tèt li, ekip li. Eske li dakò antre nan, ann di, nan foutbòl Guardiola ap jwe a, oubyen ekip li a son ekip ibrid. Menm lè n ta di son ekip ibrid, men ekip ibrid yo, yo pran fòm lan fonksyon de advèsè a wi. E ekip misye a se pa sa an fèt. Paske gen de advèsè w ap jwe. Angletè pa rapò avèk eleman l genyen, pa rapò avèk sa l fè deja nan konpetisyon ki pase yo, malgre li pa genyen, kote l rive yo. Ou di l dwe ap domine yo, li pa dwe kou an fèt. Wi yo sòti kèk bon match pa moman kont Lafrans yo fè l nan kar de final. Yo te jwe yon trè bon match men malgre sa yo pèdi. Men kounye a poukisa pa ka gen yon konstans nan ekip sa a? Chak fwa ekip sa pral jwe poukisa sil jwe yon bon match nou di ok bravo epi pwochen match la nap tann li se pa sa e lè yon ekip ou pa ti favori nan yon konpetisyon pou premye match ou pa rapò avèk advèsè ou dwe a yon moun dwe wè se favori a pral jwe la ou dwe fè pè e m pa wè sa nan ekip anglè sa. Ou konn kisa ki plis enkyetem nan match la men sa ki plis enkyetem. Sa ka rive kon antrenè ou rate 11 de depa ou. Men se koreksyon ou pral fè. Apre mitan an Ralph, ou pa ka rate 11 de depa ou. Misye fè chanjman, premye moun li foure se Gallagher. Ap defann. Dezyèm chanjman l fè, l retire Saka l mete Bowen. Kisa sa vle di? Sa vle di ke Maino pa nan Maino si l nan pwojè l, li dèyè nèt. Si l retire Saka, ti nèg City a pou mwen. Saka nan City.
Cole Palmer nan pwojè l, pa nan poko nan pwojè l menm. Se sa sa vle di. Paske lè w mele moun w ap foure yo, yo di anpil sou kisa w te panse. Dezyèm mitan Sèbi domine l. Sèbi domine l e merite egalizasyon. Mwen menm m pa konnen non. Ekip sa m pa wè ki, m pa konnen. Sof mirak. Amwenke li ki te la pou chanpyon, l ap chanpyon men si se sou sa k ap fèt sou teren, nèg yo te pa ka chanpyon. Se sou sa k ap fèt sou tèren an. Pa gen pwoblèm de an monte an pwisans non. Se bon ekip la. Ekip la pa bon. Òganizasyon ekip la pa bon. Se òganizasyon an ki pa bon. Twòp moun ap fè sa yo pa konn fè. Depi l jwenn yon ekip ki fò, y ap bat li. Pase lè w twouble nan sa w ap fè, yon moun ki pi fò pase w ap annik gen ou. E se pa san rezon Lafrans te bat yo a non. Lafrans ke n ap tou antre sou li pise se yon antre soti n ap fè. Mwen menm mwen te di nou la ò mikwo ke Lafrans pou mwen menm se yon desepsyon. Parapò a match li jwe yè a.

ap fè presing sou advèsè la, vle enpoze jwèt li, e lè yo nan atak plase, yo chèche ti konbinezon avèk pas kout, ok. W ap wè, sèl kote yo peche, se ke nan tyè ofansif la, nan dènye jès la, yo pa gen moun ki pou konkli pou yo. Yo pa gen moun sa. Men, si w ap gade peyi ki ap jwe bon foutbòl an Ewòp depi 2 zan, Lotrich la dan.
Kounye a la Frans li menm li gen kesyon pou l reponn. Paske mwen wè yon jwèt ki panche a goch. Paske trio Teo Hernandez, Rabio avèk Mbappé a se li k ap mache. Kounde pa janm ka konbine ansanm avèk Dembele o pwen ke Dembele oblije ap fè 2 aksyon.
Kounde pa ale. Oblije ap fè 2 aksyon pou kont li. Ou wè sa m vle di w? E Griezmann petèt. Men Kounde pa aryè dwa sa non.
Griezmann ap jwe enteryè dwa pandan ke l gochè. Sa fè tou ke dèfwa oke ke li panche nan bò fò la, li pa olye ke lal sipòte Dembele oke avèk Kounde. E se la mwen se la mwen gen pwoblèm avèk Lafrans lan. Animasyon yon sèl bò, ekip la panche. Èske ou sonje lè wap fè kap, kap la gen fòs kote. Kap la gen fòs kote. Egzakteman. Kap la gen fòs kote, la patèt la mal fèt. Egzakteman. Donk, Se sa a mwen gen pwoblèm. Dezyèm pwoblèm mwen gen avèk ekip de Frans lan tou mesye, se ke devan pa gen tiyè. Lè w ap gade de nèg tankou Thuram, wap gade tankou Thuram, bon Dembele, epi lè w monte Kolo Muani, nèg yo jwenn de aksyon kote ke yo te dwe fèmen match la. Men, Pou yon rezon pou yon lòt movèz desizyon, kote pou yo santre yo fè pas, kote pou y'ale nèt yo tanporize e sa a ok ou poze tèt ou kesyon eske sa pa pral mete twòp presyon sou Mbappé ke l oblije fè twòp gòl pou ekip sa a pwodiktiv paske nèg devan yo, yo menm fòk yo fè travay yo tou. Alò misye te sipoze montre lavwa yè, se ke l pa rive fè, m'ap pale de Mbappé, menm si li enplike sou premye gòl la men e. Rate monumental misye a kelke pa li deranje. Li deranje paske jisteman sa te kapab pèmèt ke jwè k ap devan yo enben yo anbwate le pa. Yo wè ke lidè datak la li menm li reyisi make epi yo di tèt yo eske yo kapab genyen bokou pli de lisidite. Mentnan si w pran endividyèlman bon Dembele a li menm se yon dife bay mayi sa vle di jwè sa a w ap mande tèt ou

Ce que Thuram ba li byen evidaman paske Thuram tounen vin prete men fò ta Aris ekip lan men Thuram lè l kèlke ra balon ke misye jwenn pou l negosye yo li peche nan dènye jès la m ap raple m yon aksyon ke misye misye prale jisteman devan gòl lan li fè bak kareman e lè l ala lè l ala lè l e sa raple m egzakteman lè l ap elimine devan Atlético a. Msye jwenn 2 balon, 2, pou l bat defansè a 1 kont 1 pou l ale dirèkteman. Msye fon gwo chout tèt kan, lòt la li menm li mennen l deyò nèt. Ou wè sa m vle di? E Thuram manke tranchan. Gon kote m pa dakò, gon kote m pa dakò avè w, vèk ou lè w di ekip la manke tueur. Yon ekip genyen Mbappé an atak. Li genyen Antoine Griezmann, ou pa ka di l pa genyen tiyè. Paske ki sa l ye? Ekip k ap fè final koup di mond lan. Sensèman li te toujou panche pou Kiki Mbappé. Se Kiki Mbappé yo t al chèche a goch. Menm si w di nan koup di mond lan te gen yon vrè nèf ki te Giroud, men raple w Giroud pa t twò antre ap fè gòl yo. Jwèt la te toujou panche sou kote goch la. Lafrans ki sa l ye avèk Didier Deschamps? Se yon blòk solid. solidè lè n pa gen balon yo, kouvri espas yo, epi lè n pran balon an, n ap jwe sou tranzisyon. Men nan jwèt tranzisyon an, li klè nou prale kote nou gen eksplozivite, vitès, e kalite kike Mbappé. M pa kwè se jodi a nou pral konnen la France de Didier Deschamps. Jiska prezan, wi non men banm di w, wi men banm di w, nou genyen, depi 2016, n ap di Didier Deschamps plis jwè, Fok li prodwi jwet. Li genyen koup du mond 2018 la konsa. Li manke vole yon final nan men Argentine nan final la. Denye euro a li prodwi jwet. Wi mwen m panse. E malerezman male rive l. Li pral jou konsa ke se potet li tap prodwi jwet ki fè ke male rive l. Wi bon li menm nan jwet ou t mande sa. Pogba te toujou nan ekip la l vini kay Benzema fok li te mete l nan bon pozisyon. Pwòch de zewo e twa zewo. Wi, Jirou ap di a.
Lè fon flay monimantal pou bay de zewo a son sòt de kolonbwani. Wi, sou lotrich, gon ti kote mwen gen dezakò avèk ou, m ap mande zanmi yo pou yo pataje live la pou plis zanmi kapab wè l. Sou lotrich ke yo di ke se son jwè yo manke gen pou te fè gòl pou yo. Atansyon, mwen pa dakò. Si mwen dakò an tèm dagresivite, entansite, men atansyon. Mwen pa kwè ke se Tuor non, mwen kwè ke lè ekip la rive nan pati teren Lafrans lan, li manke imajinasyon, li manke kreyativite. La m poko nan moun pou fè gòl, paske lè yo rive nan zòn de tranzisyon an, lè se yon pas an pwofondè pou yo fè, yo kenbe balon an nan pye yo. Kounye a, gen diferans ant yon tiyò lè w rive nan zòn de tranzisyon an e yon ekip ki manke kreyativite lè l rive nan zòn de tranzisyon an. Paske jwè jwè Otrich yo, lè yo an defans, yo klè nan ide yo. Lè yo nan mitan teren an, transmisyon e dozaj yo fèt, men kou yo rive dan la zòn de tranzisyon, yo presipite, gen dechè. La nou poko nan yon tueur. Se la mant Jordia e Alaba a. M panse ke kounya yap genyen pou yo travay nan zòn de tranzisyon an lè yo rive nan kan advès la. Kòman pou yo jwe? Kòman pou ekip la atake? Ki bò yap atake? Eske lè yo rive dan la zòn de tranzisyon ap jwe sou plis eksplozivite, vitès? Oubyen sou konbinezon?
Se se sa. M kwè ke gon paj nan liv la ekip la pa metrize.
Byen ke gon gòl yo manke fè. Yon konbinezon kote ke anfas gòl la pratikman lè fas Maignan avèk Arnautovic sou ka la Frans ou di son ekip ki prèske ala goch efektivman men se paske nan vètikalite teren an tou ekip sa ou prèske pa jwenn li paske Antoine Griezmann anndan ekip sa son jwè nou toujou wè nan wòl òganize a.

Enben se. Misye pran nan dimansyon lanvèt la. Se e nan plas rab yo pou l jwe. Men m panse jisteman nan pèspektiv. Y ap pataje minit yo. Mwen kwè ke y ap pataje minit yo. Nan pèspektiv atak la. E se poutèt sa yo retire. Kevin sa fon konpwen. Nan pèspektiv atak la m panse se Kamavinga jisteman. Paske tout bon n ap di Antoine Griezmann pa bon an. E yè vrèman n te poze pwoblèm sa apre match Lafrans lan. Se paske pa gon moun k ap kòmanse, k ap pote balon ba li nan mwatye teren ekip anfas la. Paske.
Pa gen pwofil sa.
Tranzisyon defans atak la pa fèt. Li pa fèt jisteman. Wi, Kante pa moman li ka kase liy yo. Men Kante se pa yon jwè tout tan n ap tann nan wòl Regista a anfèt. E si gen yon jwè parapò avèk kalite teknik li. Ekip sa pa gen Pogba ankò. Si l gen yon jwè parapò avèk kalite teknik li nan mitan teren k ka fè l. M panse se Kamavinga. Kounya la a, sa nap mande Deschamps an, m pral m pral bò avanse dezakò la aprè, si m gen kont agiman m ap avanse l, sa nap mande Deschamps se pa sa l genyen li menm, se pa sa k gen nan tèt li. Deschamps li menm o final, si nan skò la ekip li k devan an, pou li l bon an fèt. Kounya kontni n pral mande l pa rapò avèk jwè ou genyen e pwojè ofansif li, se pa sa dabò an fèt. Se yon ekip ki solid, ki konpak, epi nou ka jwe kou epi poun poun poun bat ekip anfas la. E pe enpòt advèsè a. Paske nou te kab di bon se Otrich ki te anfas yo. Men malgre sa, yo satisfè de rezilta sa paske yo genyen. Se nou menm depi 8 an nap mande Deschamps pou ekip li pwodui bèl jwèt. Pou li, e sak fè m kwè pèt, men mwen m te di, map gade pèspektiv yo, m te di se Camavinga jisteman, men jan bagay la prale la se Adrien Rabiot kap kontinye jwe. Kounya ka gen chanjman nan yon match.

Msye ta titularize kaba vin ga souli. Kounya e vrè problem nan kounya se pou konbyen tan Mbappe pa la? E konbyen match lap rate? Yo peye jodi a? Non l pa pou peye.
Dabre jounal le Figaro l ta dwe rate premye tou a. Sa vle di ke se swa match kont la Oland la ou byen kont Poloy la. Lap rate tou le 2. Toujou daprè jounal la, lè n ap gen pou n wè Mbappé nan konpetisyon an se nan dezyèm tou, si la France kalifye. M t ap pran ti lòsyè nan kesyon Roody te poze sou Camavinga ke li estime li pran yon lòt dimansyon ke m dakò men atansyon, mwen pa kwè ke nan yon 4 2 3 1 nan yon ekip defansif Didier Deschamps vle jwe l ap jwe avèk Camavinga. Men se pa bliye, Kante pote balon tou wi. Mh kante pote balon anpil. Pote balon li kase lin nan. Li kase lin bal ok. Ok.
Epi kounye li mete li mete yon lòt dimansyon nan jwèt li wi. Li kase yo ak pas tou wi. Li kase yo ak pas.
Kamavenga tou renmen pote balon. Nou raple nou nan final nap fè la a. Se kouri yo retire retire l akote kous pou yo mete Valverde medyan defansif. Didier Deschamps renmen epesè. Doublèt Didier Deschamps ba dwo bal wotè. atansyon, avèk e rab yo dan lè zè, epi l bezwen epesè. Lò gen Kamavenga k ap pote balon, pandan m ap panse sa, m panse a Rudy Joseph, medyan defansif Valencia. Si gen youn nan lakin jwè sa a, se pote balon, kòm medyan defansif Rudy Joseph. Ou genyen Kante k ap pote balon, k ap kase liy, ou genyen Kamavenga tou k ap pote balon. Ou konn sa vle di? N ap pale de yon ekip defansif, li ka rive nan yon moman li pay. Pandan ke lè Kante ap pote balon an, Rabiot pa gen pwoblèm pou li pou li santinèl la. Li pa gen pwoblèm pou li rache balon. Nan yon 4 3 3, wi Camavinga kapab itil. Paske lè sa lap kòm enteryè, pa gen pwoblèm pou lal pozisyone li kòm dezyèm e twazyèm la. Men kòman pou m genyen 2 medyan defansif nan yon ekip kap jwe defansif pou m genyen Kante kap pot balon, pou m genyen Camavinga. Kounya a, e yon ekip kap jwe an tranzisyon lè Lafrans pèdi balon an. Li pral jwenn yon mitan teren klèseme. Kounye a w pral mande grenn Antoine Griezmann ki nan wòl ibrid enteryè 10 a vin pozisyone li avèk yon lòt coach wi men avèk Didier Deschamps wè Camavinga a Kanté a l ap difisil pou li. Non, regardo match Real lan, sa wou di di an se ke. Non m konprann sa wou di di a. Nan nan men retounen sou mo wou di di an se ke la France son desepsyon. Sa di a menm si nou nou nou fè konsiderasyon le fèt ke antrenè la son konsèvatè, li gen 8 an ke l ap jwe konsa deja, Li pap chanje osature ekip lan paske li bezwen plis dansite, Kante avèk Rabiot ap ba li, li pa pral pran yon jwè tankou Camavinga ki petèt pral pran bokou plis de risk avè l. Mesye m panse ke gen yon pwoblèm nan la kontinuite. Kisa la Frans ap fè? Sètadi, ki pwojè, ki òganizasyon ofansiv yo, kòman yo deside atake? E nan kòman yo deside atake a, nan match lan li menm, kòman yo fè sa? Eske eske yo yo tout tan nan nan nan eseye eseye jisteman konstwi, eseye e konbine avèk e e li alò mitan teren an epi e Griezmann avèk e e ma bon Rabiot kòman kòman nèg sa yo lè yo travèse jisteman mitan teren an kòman kòman yo konpòte yo parapò avèk lòt eki rès ekip lan e e sektè devan an epi defansivman si defansivman yo se kòmsi m ta di w kèlkepà menmsi menmsi Rabiot te enpòtan Men ou gen enpresyon ke sa ke nou te bay an tèm de depans denèji, an tèm de debòch, sa di nan chase balon, nan kouri tout kote an, li, ou kapab di, yon antrenè kounye a dwe gen yon plan anti-Kante. Paske si misye, si misye tounen yon bèt konsa, l ap chase balon, l ap fèmen espas, l ap redui espas yo, l ap fèmen entèval yo, kèlke pa li pral poze pwoblèm avèk ekip advès yo, paske li menm li toujou nan makaj yo, li toujou nan presyon an. Sou pòtè de bal la, metten kounye a, e sa Griezmann komèt yè la, va dire misye pase a kote, Rabiot sèt, defansivman li, li, li te bon, doublèt la te bon, doublèt la te bon, men kounye a se, se nan òganizasyon ofansiv lan, sa vle dire, lè yap atake kounye a, yap eseye pwojte yo vè gòl advès lan, kòman e mesye ki, ki sou lèl yo, kit se Dembele. Bon li menm panse. Bon Kounde pa monte du tout li. Kounde pa monte du tout. Depi. Non Deschamps pa menm mande sa. Deschamps pa mande l sa tou. Deschamps pa mande sa. Son twazyèm aryè santral. Exactement. Men m panse se konsa l konsidere l. Men konsa Xavi te konn anime avèk li wi. Lè Xavi ap anime an 3-4-2-1, li mande Cancelo ale kòm elye epi Kounde k ap jwe lateral fèmen.

Merite? Merite epi bon. Se yon yon yon. Se yon sak bay viktwa. Se pi bel gol pou mwen nan kompetisyon jiska prezant. On tre bel gol. Lè nou tounen apre poz la. Pou mwen. Jiska prezant.
Nou pral pale sou match sa. Oui. E match sa se ekip sa nou pot ko wè yo. Pase sa nap pale la yo. Se bouyon rechofe pase nou te pale sou yo deja. Ya. Men ekip Georgie an avek la Turquie. E nou yo men nou fek wè yo. Apre sa nou pral wè Portugal. Nap vin sou match Portugal kontre Republik Tchèk. Non kontre Republik Tchèk se sa? E sa e sa. Kontre Republik Tchèk. Pou nou wè kisa k pral pote nan match sa epi rantre Cristiano Ronaldo lan menm si w tande granmoun granmoun granmoun men Cristiano Ronaldo gen fan base li. Sipèsta li te sipèsta.
Non gen moun kap a monchè.
Li gen moun kap tann li gen nèg kap jofre kanmenm. Gen nèg kap veye si pye Vinicius koule.

Sa va rive, pa nan gen desizyon nan balon dò klè. Alò, dezyèm mitan, mesye, se sa nou pral, nou pral, e map di dezyèm mitan. Nan dezyèm pati emisyon an, se de sa ke nou pral pale. Nou pral wè e sponsò nou yo, epi lè nou tounen, nap vini avèk match ki sot jwe la, epi match Pòtugal, Repiblik Tchèk la. M wè gen enfòmasyon la, Ronaldo avèk Leao devan an. Yes. Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva avèk Joao Cancelo.

Paske Martinez efektivman depi kelke tan li fè misye. Yo vè Ernest se konn yon 6 ou vle di? Wi, li menm li bay pwoblèm pou l jwe jan li ye an.
An 6? Gen jan ou te konn jwe l la avèk jan l ap jwe kounya. Jan l ap jwe kounya egzakteman. E non, epi Dallo aryè santral dwa, ann gade. N ap pran poz la epi n ap vini tousuit. Ok. Depi w rale telefòn ou pou fè yon transfè ak Taptap Send, toujou pare pou fè 2 bagay sa yo. Youn, Yon sèlfi. 2, Skane pyès idantite ou. Si w mande m poukisa m ap di w, se pou sekirite w. Paske, Taptap Send vle asire l ou konfime idantite w a chak fwa pou li menm li kapab pwoteje w. Itilize kòd pwomo AyiboSport pou w jwenn 10 dola bonus sou premye transfè w la.

Kosi papa, lòt wikenn map sòti ak chòd ou konnen an. A Miss Nathalie, ou pa bezwen sispèk, wap konn kiyès nap pale a. Mta swete w pwoteje tèt ou nan met kapòt, sitou si w pa konn stati moun sa. San kapòt la gon lòt feeling vre wi. Siw pa renmen met kapòt. Gen lòt metòd prevansyon kont VIH sida. Èskew konn prep? Prep?
Prep se yon metòd efikas kap pwoteje w kont VIH sida, ou ka aprann an fè bagay ak yon moun ki deja enfekte. Yon ti grenn chak jou epi w poze pitit! Oh Simon!
Felisitasyon! Ou konn prep ou byen wi! Kote map jwenn li achte?
Konbyen li vann miss Nathalie? Wap jwenn prep gratis nan lopital ak sant sante toupatou nan peyi an. Si w bezwen plis enfòmasyon sou prep, rele gratis nan 83 38. Se yon mesaj Ministè Sante Piblik ak Popilasyon gras ak sipò teknik Enstiti Panos, Fosref, Sewovi epi finansman pèp ameriken an atravè pepfar ak usaid. Depi w rale telefòn ou pou fè yon transfè ak TapTap Send, toujou pare pou fè 2 bagay sa yo. Youn, Yon sèlfi. 2, Skane pyès idantite ou. Si w mande m poukisa m ap di w, se pou sekirite w. Paske, TapTap Send vle asire l ou konfime idantite w a chak fwa pou li menm li kapab pwoteje w. Itilize kòd pwomo AyiboSport pou jwenn 10 dola bonus sou premye transfè w la.
Nou retounen apre apre poz la a gen moun kap di men kot misye t anba live la kote l pase pou l gentan pou l gentan chita sou plato a menm sa m tap di nou anba live la li map di nou la.

Lè w pran, lè w pran 3 8 paske e se sa yo ye, Bernardo Silva, Bruno Fernandes avèk Vitinha, tou le 3 se 8, yo konn jwe nan yon rejis ki pi ba lòske y akonpanye don ratisè ok de metye. Yo ka akonpanye yon lòt ratisè. Men yo menm yo pa ka okipe wòl la yo menm. Sa etone m ko Eto'o fè yon mitan teren avèk 3 8. E wè sa mwen do. E on lòt bagay ki etonem ankò se bagay Diego Dalo kòm e aryè santral dwa. Pito mete e jwè Paris Saint Germain an e Pereira. Chema Carrez la Ralph son piston li parèt.

Se yon ekip ou ka jwenn dèyè, pa egzanp, ann di, suivant yon kontèks match, yon ekip k ap kouri dèyè yon skò, ou wè sa m vle di, y ap mennen sou li, li bezwen gòl, wi, m ka konprann, men, ou kòmanse yon match konsa, pou mwen menm, se. Men, men, men, men, sou Vitinha, sou Vitinha, Bètini, m konnen ou te renmen dènye pati Lig dè Chanpyon Vitinha, èske se pa, èske se pa sa l wè ki di l tèt li, misye ka 6 la tou, Avèk karakteristik ke l genyen yo, l ka pwojte l, aksyon an ka mennen l, tankou Rodri nan City. Men, mwen gen de modèl ekip ki jwe avèk moun devan an kòmsi de meneurs de jeu, men yo akonpanye yo de veritab medyan defansif. Pa egzanp, si w pran modèl Pirlo a nan Juventus,

Yo pwoteje meneur de jeu a. Enpe jan Grinch ap fè pou Toni Kroos jodi a men ki pa mal.
Ki son meneur de jeu men yo konnen nan faz defansiv la ou pral gen 2 medyen defansif. Menm jan pou Kroos tou. Kroos konn twouve l devan defans lan pou Real men nou konnen li pral pwoteje pa Tchouameni. Men kounya Vitinha nou konn Vitinha se pa yon medyan defansif. Dayè li pa genyen pwisans. Li pa genyen, li pa konpak. Mennen yo tout la la, li k plis ka ale yo. Pa gen pwoblèm ou ta gen Vitinha devan defans lan. Kounya, men fòk ou akonpanye li de yon medyan defansif. Ou prèske genyen de 10 mesye. Bruno Fernandes plis Bernado Silva, si m moute yo pi wo, gen de karakteristik se de 10. Bon, kòm yo pral jwe fas a La Repiblik Tchèk, men pa bliye m te toujou di nou sa. Coach sa k rele Roberto Martinez la, li fè l avèk la Bèljik, se yon ekip dezekilibre. E se youn nan bagay ki fè l pa t eksplwate potansyèl Bèj yo. Dayè, okontrè, nou pale de Guardiola nan 3-2-4-1 ki fè 2 moun deyò a, 2 ofansif, Grealish e Bernardo Silva. Men premye moun ki fè sa, yon lateral nòmal, epi l fon elye non defans a 3. Wi Carrasco, Carrasco. Se nap nap bon nap nap nap louwe Guardiola ki mete 2 ofansif deyò a, men al gade la Belgique. Se Carrasco epi Thorgan Hazard yo konn devan yo. Ou konprann? Mwen mwen pesimis. Epi men ou dènye bagay ki pa fè sans tou, lè wap gade Vitinha, Vitinha gon kalite de choute. Poukisa pou prive w de chout sa a, ou mete l osi ba ou ke toujou sa sou teren an? Paske se yon jwè, se yon jwè depi w kite l nan espas antre lè liy yo, nan a 20, 25 mèt dè bi, e gadyen an gen pwoblèm wi. Kounye a, ou gen e, ou ta gen e Vitinha, e, e, e Bruno Fernandes k ap fè sa, e Cristiano Ronaldo nan yon bon jou, ou wè sa m di w la, e ou gen afè nan men w. Men, men, men, men, men. Sitou si, si advèsè a ap mete yon blòk ba. Èske nou gade Pòtigal nan dènye.

Sa di depi 93 yo, yo. 92.
Non, non, alò, e, m ap pale de premye janvye 93 ke yo pran endepandans. Ok, ok, ok. Se pa la Tchekoslovaki.
Jisteman, yo kan, yo pa rate, yo pa rate yon faz final Ewo. Yo, yo toujou prezan. Donk, s on abitye ke yo ye nan konpetisyon an. Dotan plis ke nan dènyè, alò, nan avan, avan edisyon sa a, yo pa t mal soti ke sa. An eliminasyon e kontre Dannmark, yo, yo te konnen yon, yon pakou akseptab. Mentnan e map map map avwe ke se pa yon ekip ke m wè ke m wè twòp twòp twòp o pwen kounya m ta m ta kapab konnen veritableman m ta kapab jisteman analize chwa Martinez lan e an fonksyon de ekip Red Ridge lan. Neanmwen, yo genyen kanmenm kèlke endividyalite e ki nòmalman dwe pèmèt ke yo jwe foutbòl

Non, sitou lè Boniface la. Non, men sitou lè Boniface vin blese a. Nan fen sezon lè l ap fè yon ti monte. Nan fen sezon efektivman li te gen yon regain de forme nan fen sezon an, men li alye yon forme normale avèk yon baisse de régime de tan an tan. Donk mwen m kwè ke rezèv ke Ralph genyen pa rapò a jan misye konfigire ekip la twò diri, konfigire mitan teren lan efektivman ou manke yon nèg ki

E Xabi Alonso?
Ou wè sa m di ou? Men an ti dòt la, men an ti dòt la. Men an ti dòt m pral bay la. Tande bètine sa, tande bètine sa. Lespay te rive nan yon fini teknik dènye match. Se poutèt sa m te di m ap di nou. Se poutèt sa m te di m ap di nou. Men an plis de sa, Nathan, m manke di Nathan.

te rive devlope yon entelijans nan jwèt lan ki fè ke menm si w pa wè l nan ala Kante an, Azi k ap kouri sou tèren an, k ap chase balon an, men plasman misye te enòm. E dayè se sou plasman l, sou entelijans li ki fè ke an deyò de kalite teknik ke l genyen pou l fè retransmisyon an ki fè ke l sa l ye jodi an. Mentnan mwen m li avan m vin la ke Bruno Fernandes ki ki kareman di ke li menm li te konn jwe an 8 deja, sa vle di ke le fèt ke li yo mete l enpe an retrè anndan teren an, misye di sa pa deranje l. Sa pa deranje l ke li pa li pa osi nan liy ofansiv lan, li panse ke l gen kalite. Wè nan Sporting se efektiman li te pi rekile. Wi, pou l ta enpe rekile. Mentnan, odela de rezèv sa, de rezèv sa.
Pagetan fè 4 an.
Se vre. Sa gentan fè 4 an depi. Sitou nan United se yon lòt modèl de jwè.
Donk mwen menm mwen panse ke an plis de sa e Ralph dwe rezèv ke w genyen an, men Martinez lan li menm tou son antrenè ke w nèk gen pwen dentèwogasyon sou li tou. Sa di ke w pran ekip Bèljik lan ke misye. Gaspiyè de jenerasyon doré. Ke ekip sa te franchi yon palye. meyè rezilta avèk Bèljik lan se twazyèm ke li ye nan koup di mond 2018 lan, men ou pa santi ke nan match ke misye ap pèdi yo ke misye veritableman fè yon lekti adekwa, apwopriye nan match lan poul di tèt li eske l sipoze toutan nan ap fonse ap atake lòt ekip yo oubyen eske l sipoze fè yon ajisteman pou ke li vin mwen ofansif, mete yon nèg ki kapab ba li yon ti dansite anplis. Ce ke l pa janm fè e nou wè kòman ke li pèdi an 2018, nou wè tou kòman ke li elimine nan divès konpetisyon yo. Ok, n ap pale anpil de Roberto Martinez, gen moun ki di misye fin kraze yon jenerasyon, yon bèl jenerasyon pou la Bèljik, yo pran pa Pòtugal la, e lonje ba li. Men, se pa misye ki pral atraksyon match sa a, Kervens. Tout moun konnen, prensipal atraksyon match sa a, 39 an ou pa, se Cristiano Ronaldo. Malgre tou. Mwen, jisteman, Cristiano Ronaldo se, se petèt, se kesyon sa nap, nou tap poze otou de li tou. Ekip sa, eske a laj Ronaldo genyen an, bon Bertinie di l plizyè fwa la, eske l pa tap bon pou n kòmanse avè l sou ban? Men jisteman, tout kesyon n tap poze yo, eske ekip Martinez mete a, li pa antre nan pèspektiv tou, yon ekip ki ka mennen balon an pi prekan pou Cristiano Ronaldo? Petèt e sa. Oubyen tou l gade an fonksyon de advèsè ki anfas li a tou. Li di se Repiblik Tchèk, e nan majorite ka yo m ap gen balon an, an m bon m mete moun ki yo menm dè fren teknisyen depi nan mitan teren plan. Donk li di papi a kanpe devan an, y ap pot balon. Balon ap vin jwenn nou de tout fason. Paske moun mwen mete otou de ou yo, moun mwen mete otou de ou yo ap pot balon ba ou. Se petèt nan pèspektiv sa l ye. Atansyon m kwè ekip li mete jodi a, Ekip sa ka pa fini tou nwa. Dezyèm match ou ka al chanje, depandamman de sa l pral jwenn kòm opozisyon, e tou, paske Ronaldo p ap nan yon ekip pou ekip la pa jwe otou de li. Son evidans, ke l tou, swa l pa la ditou, oubyen depi l la fòk ou jwe pou li. Sa vle di, lè Vitinha pral gen balon nan mitan teren an, lè. Èske se meyè chans Pòtigal pou l genyen ke de jwe pou Cristiano Ronaldo?
Premye match la pral ban n kèk endikasyon. Oubyen èske se pa.
Se sou kolektif dabò. Èske se pa moto kolektif e Cristiano Ronaldo grefe l sou li. Men kounye a tout karyè Ronaldo. Se sa e gen a jwè sa yo. Ou ka toujou kesyone laj la. Li pa menm jwè a. Wi nou konnen li pa menm jwè a. Men jwè sa yo pandan tout karyè yo. Ban m yon bevon. Se mete yo nan pi bon kondisyon pou yo jwe. E jisteman se la a. Se nan sa a Martinez enskri l. Kounye a la a. Èske. Jodi a, si sa pa mache l ap chanje l. M sipoze an fèt. M espere tèt li pa di. Paske lè w fè yon ekip konsa, fò w reflechi lè w pa gen balon an tou wi. Ou t ap di yon bagay sou Chris Herrats? Non, paske, alò, mwen m gen enpresyon ke yè m te twonpe m de bòn fwa, lè n ap eseye entèwoje sou Sou chwa Cristiano Ronaldo a, eske se meyè chwa a, e Kevin sot di li misye gen 40 an, nou tout dakò ke se pa jwè ke l te ye il y a de cela 4 ou 5 ans. Neanmwen, Ralph, m panse ke fòk nou aktyalize konsiderasyon nou yo. Tu sais pourquoi? Depi lè Martinez rive a, nan tout match eliminatwa ou yo, se misye ki lidè datak la. Li meyè bitè. Jisteman, jisteman, sa vle di ke. Pa gen diskisyon sou sa. Martinez pa gen, pa gen, pa gen entèwogasyon sou titularizasyon misye a. Paske depi lè li rive a, nan tout match eliminatwa yo, bon, Portugal fè le plein kanmenm. Ok. Misye, jisteman, Martinez, Martinez, misye, misye titulè nan match yo, misye fè gòl ke l dwe fè yo, se prèv ke Marti, alò, Martinez sètènman. monte on ekip ki pou pèmèt ke misye mye eksprime l. E, a, a, a, se ki entepotan se ke misye bay rezilta. Sa di, se pa on nèg yo mete kòm titulè epi ki pa fè gòl. Donk, misye jodi an, plas misye a se on plas lejitim, e sou tèren l genyen l tou, Martinez fè l konfyans.
Mwen anvi poze on kesyon sou sa. Menm kesyon sot poze Kervens lan, mwen anvi refòmile l pou on fason. Mwen genyen de dout ki lejitim pa rapò a Cristiano Ronaldo. Men kounye a, èske w pa panse lefètke Martinez fè yon jan pou l elwanye misye le plis ke posib de zòn de laborasyon an pou ke li eksplwate inikman talan finisè misye a, èske w pa panse ke sa a ka ba li yon rezilta? Ebyen se la m poze kesyon an, èske se a ekip la d'adapte la Ronaldo oubyen se Ronaldo ki dwe adapte la ekip la? Se sa m objektif. Reponn nou, reponn nou kisa w panse ou menm. Mwen kwè ke meyè chans Portugal

ki ka konstwi jwèt la, ki ka prepare manje a, epi pote l devan, epi pou Cristiano Ronaldo fè fè. Eske se pa sa l ap chache?
Li ka mache, li ka mache nan sans ke si ou anpeche ke Cristiano kouvri plizyè, anpil teren. li pa esoufle e ke li ase frengan e ase lisid pou l mete balon yo nan gòl la, m pa gen okenn dout ke si li jwenn okazyon yo, l ap konvèti yo. Men kounya, ok, yn fwa ke bagay la kòmanse antre nan santi di, gen yon konba fizik de tou lè zenstan, gen entansite, gen de lè kou ke Pòtigal pral oblije defann paske advèsè a enpoze yo, enpoze yo kesyon. Nan tan lè sa eske Cristiano Ronaldo ap ka jwe ap ka jwe nan nivo sa? Kevens. Paske pou mwen pou mwen menm mwen yon meyè itilizasyon de Cristiano Ronaldo se srè ke ou ba li 60 bòn minit. Ok. Ok.
Ou wè sa vle di ke pou li fè sa l ap fè a. Men kòmanse avè l kanmenm. Wi ou kòmanse avè l men ou ba l 60 bòn minit.
M gen yon kesyon pou ou Kevens. Te gen yon moman Gen de kesyon ki ta ka poze pa rapò ak Cristiano Ronaldo, paske gen Gonzalo Ramos ki t ap katone nan Benfica, te genyen Jota menm si malerezman ki te trè bon nan Liverpool menm si malerezman li pral blese. Men ane sa a nan Euro gen yon santiman ke konfigirasyon an yon ti kras diferan. Gonzalo Ramos pa jwe nan PSG, Jota li menm malerezman fè pi fò sezon an blese donk l ap rive la pa gen anpil match nan janm li. Eske jodi a Cristiano Ronaldo Se pa yon evidans li vin ye malgre 39 an l lan pou Roberto Martinez. La nou nan chanpyona dEwòp, se pa koup dimond. Sa vle di kisa? Byenke se yon lòt konpetisyon, men nou gen kèk endikatè nan sa k sot fèt nan eliminatwò la. Wè m presize, m byen pran san m an fèt. Paske wi chanpyona dEwòp la se yon lòt konpetisyon, men se a menm an jeneral se a peyi ewopeyen yo konn jwe an fèt. Cristiano Ronaldo se meyè bitè ekip sa l lan eliminatwò koup dEwòp. Malgre laj, se se menm efektif la. Kounya la, e jisteman m byen kontan w te rale e jwè sa yo byen avan anfèt. Otan ke an 2022, on moun te ka rale agiman Gonzalo Ramos la, a rezon anfèt. Paske pa rapò avèk sezon l t ap fè a epi Ronaldo tou. Men pandan sezon sa, misye regrese anfèt. Ant blesi epi bon, e Enrique pa twò mete l nan ekip Paris Saint Germain jisteman. Paske. Nan avansant Pòtigal genyen jodi a, lè w retire Ronaldo, misye se moun ki lejitim pou ta gen pòs la. Men kounye a, si n pral nan yon sezon, nou pral nan yon konpetisyon, ou pa gen eksperyans konpetisyon, Gonzalo Ramos pa konn fè Pòtigal genyen. Ou pa gen eksperyans konpetisyon epi ajoute a sa, pandan sezon klèb ou a pa t ap jwe twòp. Kounye a la, lè yon jwè li menm, li gen eksperyans nan peyi sa, anndan konpetisyon sa, li se meyè bitè de listwa li, li se meyè jwè Pòtigal de listwa, epi mete sou sa, Pandan eliminatò ki mennen n la a, li se moun ki te fè plis gòl la. Mwen renmen sa n ap di. An n mete l kòmanse pou n wè sa l pral bay apre. Kounye a, apre Courtois.
Anpalan de lonjevite Kevens. Wè, Pepe avèk Ronaldo. Non sèlman sa, men Arda Güler vini a pi jèn jwè ki fè gòl nan koup dEròp e se yon rekò l pran nan men Cristiano Ronaldo. Wè, jisteman. Cristiano Ronaldo te etabli an 2004. An presize, pi jèn jwè lè y ap jwe premye match yo. Wè, egzakteman, lè y ap fè premye match yo. Rico, ban m poze yon kesyon. Cristiano Ronaldo kanmenm ap jwe, sa pral fè sizyèm. Sizyèm koup dewòp li emisyon an pral fini. Eske w vrèman, misye pa janm anonse li menm kilè lap kanpe, kilè l pap kanpe. Eske w kwè ke koup dewòp sa a kapab vrèman the last dance pou Cristiano Ronaldo? Bon, se sa l ta dwe ye. Sa vle di si w pran l parapò a laj li, e koup dewòp lap gen, bon, 2000. 2025 40 ans, 2026 40 ans. Lap gen 41 ans pou 2026.
On ne parle pas d'âge. Se de jisèt ane kap pale.
Non, se 2026. Sa k rive nan ka pa Cristiano Ronaldo a, se ke misye, misye son, son rude travailleur, son compétiteur. Sa vle dire, e answit misye toujou ap pouse limit de l'impossible. Nou, nou pa kapab vrèman predi nan ki eta de fòm ke misye ap ye ane pwochèn. Nou pa ka predi tou nan, nan 2 zan, e, e an 2026, nan ki eta d'fòm ke misye ap ye. Paske otan de fwa ke misye rete konsantre sou sijè l, sa vle di ke l ap travay, l ap fè gòl, e li, jan l fè l la a nan eliminatwa w yo, li montre ke l pa, li prèske yon jwè endispansab nan dispozitif Martinez lan, m panse ke tout konnen an li revyen a misye nan ki eta d'fòm ke misye ap ye, e apati de la nou kapab konnen èske se dènye dans li,

Se otan ke l fè gòl, ou wè. Se otan l ap jwe.
Se sa Kervens di a, li fini meyè bitè Jida 3 a vre. Wi, wi. Ou wè, se otan ke l fè gòl, otan l merite la. Donk, donk, nou pa konnen. Se yo twonpe pou Portugal. Bon, a, a, a.